Nou pa konn sa kap vini. Semèn sa la, si mal nan radyo Ayiti, mwen di, ann sispann voye ale. San n pa konn sa kap vini. Map nan gwo cho wi. Ah wi, moun yo pa dakò pou moun di pa voye ale non apa. Aktyèlman. E pa moun yo.
Kòmsi jan politik la ye a. Men lòt nèg kounya. Lè jovenel an di jovenel ale. Lot neg kap vin pran pouvwa yo kounya e lè yo pral renmen mesaj mwen an. Paske menm lè yo pa pral regle anyen tou. Men yo pa vle ale. Men yo pral kontan. Yo pap vle voye ale. Eyo, ou wè semèn sa la, si m di n sispann voye ale, san n pa konn sa kap vini, oh Top Adler moun nan gwo cho. Men, ann di jovenel ta ale, nèg yo pran pouvwa a e sa yo pral chante yo menm. Lè sa mesaj mwen an pral bon.

Maestro, edikasyon ki ka fè pèp la sot nan pwoblèm monchè. Edikasyon, e lè w gen konesans ou edike, ou ka sot nan pwoblèm. Donk ou gen dwa gen nenpòt gwo pwoblèm la, se tèt ou ou fè travay pou konn kijan pou sot ladann, men si w pa edike. Ann fè yon lojik, tout moun ann Ayiti gen yon telefòn, gen yon telefòn tout moun ap itilize WhatsApp. Men pi fò moun k ap itilize WhatsApp, se pa yo menm ki aktive WhatsApp la pou kont yo. Son moun ki konnen yal bay met watsap la pou yo men si moun sa pat pran ti tan poul te chita poul aprann li patap konnen men ayiti yo bloke edikasyon wi maestro yo bloke edikasyon wi mwen m pa gen pwoblèm a peyi lòt men si nèg yo te ban atlis 3 jou lekòl atlis 3 jou lekòl maestro ou wè son pèp yo siy yon kontra poul ret sòt.
Tout mwen chè. Men defwa, defwa otè peyi lòk yo, nèg ki chèf de fil yo, pitit pa yo gen dwa al lekòl. E pa gen dwa maestro.
Ba pitit yo si yo pa lekòl. Pitit pa yo menm nan gwo inivèsite menm yap prepare pou pran la relèv pou yo pou yo toujou al dirije moun sòt yo. Sa wap di la monchè. Pitit malere yap toujou sòt paske lè peyi lòk li li paka al lekòl. Zanmi. Lap grandi sòt. Pou kisa gen moun kap di yo. Ok m pral moutre w, m pral moutre w jan, m pral moutre w. Gwo koze wi. M pral, map jwenn w. Lè jumo. M ap jòs di yon senp ti bagay, m ap jòs montre yon senp ti bagay de pèp ayisyen. Ou wè ou menm k ap pale la a, annik t ap di je suis, di Jesu pou wè. Ou te mèt fè 20 mil pawòl ki bon, kote ou fè je suis a, e li nèg yo ap tou screenshot pou yo ap pibliye gad sa li li di. Men pou w konn kijan pou w di je suis, fò w al lekòl! Wap konprann? Paske premyèman, lang ou pale a e kreyòl. Tande byen wi. Tout pèp la la lang yo ka plis konprann youn a lòt e se kreyòl. Yo egzije w pou pale franse. Sa vle di nou toujou ap batay a franse nan tèt nou. Kounya pou n ta pale franse a, fò n ta al lekòl pou n pale l. Nou pa ka al lekòl. E nou menm ankò, lè yon moun pa ka pale franse, e pa moun. Moun konn pale fransè yo non nou menm pèp la lè yon moun paka pale fransè ou byen l fon erè nou menm ankò ki anvayi l so ou pa konprann nou son pakèt zonbi atis ekskize m ou pa konprann tankou gen moun lap gen moun lap tande live mwen paske Top Adlerman yo te konnen rap mwen chante yo te konnen sesi yo te pran m pou yon moun yon nèg so koun men yo di a apa misye ka pale apa m e pa ka pale non nou tout ka pale Bondye ba nou bouch nou tout ka pale. Gen moun unfortunately ki ne avèk yon defòmasyon yo myè. Ou konprann? Yo gen yon fason wi pou yo kominike kanmenm. Men fò yo aprann li kanmenm pou yo ka kominike a moun. Nenpòt nan nou la, nou ka al aprann pale yon moun ki bèbè. Men fò w aprann. Men atis, ou di m yon peyi tout moun jis nou pa dwe al lekòl? Ba yo anpil wi. E sa k tiye m nan se moun ki bezwen lekòl yo ki pa ka konprann fò k y al lekòl. Mwen menm sa yo te mèt touyem pou li. Men wap bloke yon peyi at least bann 3 jou. Di ok bon ou wè ban nou madi, mèkredi, jedi pase m pa mete lendi wonn poukisa lendi ou wonn sak te pase a samdi dimanch. Ba la rega twò cho ou wonn men at least ban nou madi, mèkredi, jedi maestro. Konprann? Nèg yo dakò. Nèg yo dakò pa al lekòl. E m pral ba w yon bagay m bay sa m pap pale li m pap lonmen non moun. kote m te ye. Nan nèg ou wè kap di moute barikad yo pi wo fèmen lekòl. Li gon ti gason m kwè ki gen 17 an. E pi ki lekòl isit. Manman an rele misye l di l. A men misye gen 3 jou la l pa sou al lekòl. Misye pran telefòn nan. Li rele pitit la l di sou vle map moute achte yon tikè moute pou ou kounya pou m konnen. Ou vle menm jan a ti vagabon sa yo. A bon?
Kareman. Eske n tande? M ta renmen w reprann sa w sot di a la a. Misye di konsa.
Misye pitit li lekòl. Pitit li gen 17 an. Nan ki peyi pitit li lekòl? Isit, Etazini.
Etazini, ok. Men w konnen timoun isit.
Misye ap viv Ayiti, pitit li lekòl Etazini. Wi, pitit li lekòl Etazini.
Men m te la, e sa k fè m mal. M kriye atis lè m tande bagay la. Ou konprann? Sa fè m mal. Lè m ap gade nèg sa e li menm nan tout televizyon moute barikad yo pi wo, bloke lekòl, tout paran nan. aprann apre nan gentan al lekòl. Madanm ni rele l nan telefòn, li di l, men ti gason an ap bay pwoblèm, li gen 3 jou l pa vle al lekòl. Misye pran. Madanm ni rele l etan Etazini. A Etazini, l rele l Ayiti, l di l, men ti gason an pa vle al lekòl, sa k gen 17 an. Misye pran telefòn nan, li di m, pase m misye. Epi l rele sou misye, l di, si w vle m achte yon tikè pou m moute, vin mete w sou m, paske gen lè w vle menm jan ak ti vagabon nan lari yo.
Men ti vagabon nan lari yo sak fè yo konsa. Bon èske ou konprann? E se menm nèg sa m di w kap di fòk pa gen lekòl. A min. Mezanmi. E atis kounye a ou bal kondane misye, ou bal di misye, oh misye ap di pa gen lekòl epi ou wè moun ki bezwen lekòl, pitit yo bezwen lekòl yo, e yo menm kap di pa dwe gen lekòl. So ou gentan konprann pou moun yap rele anmwey kap. Toupizi yo depi konbyen tan? Yo moun sa ap toujou toupizi yo paske yo kap toujou konnen. Yep. E yo kap toujou konnen zanmi. Ou konprann? E yo kap toujou konnen. Ou konprann? A a, banm di ou, problem yo anpil wi. Ou wè nan pèp nou an, depi moun nan kòmanse pale avè w, li wè w, li konn plis pase w, li ka manipile w, lap manipile w. Tankou gon bann nèg, sak fè w wè gon seri de eklate m pa fè nan mizik. Nèg yo te konn ap di Black Alex se nèg so, yo pran Black Alex, yo prije l. Yo fè sa yo vle avèl kounya lè yo vin sou do pyem mwen menm yo panse se may mwen menm jan a may black la lè yo wèm pa gen may mwen pa tap fonksyone menm jan a may black la yo vekse nèg yo vekse patnè yo di non misye pa dwe jan manyen ou konprann se yon peyi konsa li ye but hey.
Non men de tout fason mizik ou yo pase moun tande yo ou te fon album ki te mache watcha kraze non atis pam depi ou. Depi ou konnen, depi ou konn kiyès ou ye, depi ou konnen Bondye pa t pèdi tan l, paske Bondye kreye tout moun. Bondye, mwen, mwen youn nan bagay ki fè pa gen nèg ki ka vin, vin di m mwen, mwen pi piti ke sa m ye, paske m konnen Bondye kreye tout bagay. Bon, Bondye kreye tout bagay epi l pèdi tan l, li kreye zòb at lèman yo. Bon, s on pakèt afè monchè. Zafè pa yon moun ki pa konnen w s on pakèt afè, e menm Bondye k kreye nou yo. Gwo koze w di la wi. Menm Bondye k kreye ti zwazo a, menm Bondye k bay syèl, latè, solèy la, e li k fè m wi. Yep.
Kòm si m ban w pakèt afè. Yep. Sa vle di w. Epi bon Dye di w konsa. Ou valè nan zye bon Dye ki fè w la. Le kò e le tanp de Dye. Dye krea lòm a son imaj. Epa lòm mwen ye. M a limaj de Dye tou. So pa gen nèg k ap vin desan. Sa a on nèg gen dwa di m sa w vle zanmi. Ou ka gen kòb pase m. Men w pa ka moun pase m.
Men ou di w gen bon ti kòb nan men w. Nan men nan ki jan? Nan men m? M pral esplike w. Si m mete premye senk kòb peni. ki te antre nan men m nan. Dènye 5 kòb penich ki pase nan men m nan. M gen bon ti kòb nan men.
Men ou konprann jan m ap pale a mesye.
Bon, m pa konn sa ou vle di. E, pase lè ou di moun gen bon ti kòb nan men yo semèn sa an Ayiti. Se di yo sou. Se moun yo peye pou fon bagay.
Se moun yo peye pou fon bagay. Non, non, non, nou pa la. N ap pale de ekonomi ou. Ekonomi m. Ok.
Bon, mon chè, m gon bagay m vin aprann. Tout sa yo di w ki pozitif, ki sanble avè w, se aksepte. Paske si yo gade m, yo wè m sanble yon gran nèg, m pa ka al di m pa gran nèg maestro. Gen dwa si gon modèl kòb ki poko vini, gen dwa e kòb la k ap gade m k ap vini kanmenm. M pa ka, depi yo di w yon bagay ki sanble avè w, depi l pozitif, se aksepte l. Men lè y ap evalye kay. Fòk ou sede bagay sa yo. Yo vo kòb. Enben. Tout antre nan ekonomi. Nan tout bagay met tèt ou an plas. E met tèt ou an plas konn sa wap fè. Ou anprann? Mwen menm youn nan bagay ki fèm fyè mwen menm. Nou pa wè yon bagay? On nèg ki te poze kandida o sena. Nou konn an Ayiti, depi ou te nan yon bagay ki gen pou wè a politik, non lon men sal kan menm. Sa yo janm di n de Top Adler menm?
Haa! Banm repase memwa m pou mwen. E ou tap tande l deja. Men gen dwa se paske ou pat eli ki fè. Non non e pa yon kesyon de pa eli. E pa yon kesyon de pa eli. Mwen menm m konn m konn limit mwen. Ou konprann? Gon bagay m gentan konnen jodi a m ka al pran l nan men yon nèg lap bon pou mwen wi jodi a. Men demen si Dye ve l ka pa bon pou mwen. Ou konprann sa m di w? Swiv pou w wè. Gon bann atis la patnè. M panse gen nèg ki pran nan gwo pyèj la nan moman an. Zanmi gon bann nèg la patnè mwen renmen sak fèm pa rantre nan seri de batay paske m gentan konnen ayiti jan peyi a ye a la patnè menn nèg paka panse dwat depi yo potel ba ou wap pran esak fè avan nèg dim antre kouri al fè sa lèm wè nèg la trò cho devan bann nan m gentan sou menl ret trankil se remèd kò ou konprann ret trankil se remèd kò ou konprann bagay yo anpil nan moman sa.
Paske banm di w, nou nan yon tan e yon mond ki trè sansib e sitou an Ayiti. An Ayiti, ou wè ou menm lè w ap fè emisyon ou son animatè la, depi nèg la wè w chanje machin ou, l gentan met yon ti dè chanje machin ou. Wi, nèg la konn sa, nèg la konn kiyès ki bò machin nan dèyè. Nèg la di w entèl ki ba li, lè se nan tèl kondisyon. Ok.
Yo gentan, yo gentan, yo gentan. yo gentan met yon bann bagay. Ou konprann? Mwen menm, menm si yon moun ta banm yon machin, pou m pran machin nan, fò m konnen m te rann moun sa yon gwo sèvis, ke m merite sa. Men yon nèg pa pral rele m konsa l di m m yon machin epi pou m just gade bagay. Non men tande, menm lè moun nan ba w machin nan. Pa gen bay, Ayiti pa gen bay, zanmi pa gen bay. Menm lè ou te merite l, li ba ou l pou yon sèvis. Men Ayisyen parèy nou yo ap konn. poukisa l ba ou l. Y ap ba yon lòt rezon. Y ap ba yon lòt rezon. Mwen menm mwen m pa janm bliye sa. M ale nan yon konkou pou m te antre nan radyo a. M fin reyisi konkou a m antre. Gen nèg ki di kòman m antre. Nèg la pa janm di se nan yon konkou l t ap tande konkou an dirèk se nan yon konkou m te bon non. Nèg la di se yon lòt bagay m fè pou m antre. E ou konnen kisa yo ka di yon gason fè pou l jwenn yon pòs. E nèg la menm bay ak kiyès m fè l. Gen lè l te la tou. Antouka li konnen nou gen anpil bagay pou nou pale lendi a. Lendi 4 novanm nan. N ap fè ti revizyon wi sou kèk ti bagay nou di. Ap gen ti revizyon wi men gen bagay ki pral di sou. Mèt afè a ap rete. An n pase, an n pase. N ap al pase, n ap al pase yon kote la. M ap fè w sipriz la. Ok. Sa e sipriz, sipriz.